Sa ka fè tout mwen kon mwen nouye, nou pa mse mou ya, mse jè yon fotograf, ma tem leve kèm telman konten, a fòs ke mwen te pa trò byen dòmi, men m leve avèk kè konten, men bè se ke sa k fè kèm konten kon sa, se komantè nou yo, e bè se ke nou vre mwen vre an vre an fèm konten, lè nou ekri, lè nou like. Paske m wè video yo, yo vrèmen enpòtan pou nou. So jodi an m vin avèk yon video kote ke n ap toujou pale de lens 50 milimèt lan, lens m renmen anpil la, lens ki kenbe m nan kè a. But si w poko abone, sonje fè sa. Abone avè nou pou w ka gen plis kontni paske se gras avèk abone yo, sa gras avèk pataj ou yo. Konsa n ap ede kominote a grandi, n ap ede plis moun. Jan m toujou di nou sa, m ap fè. 3 fason kòmsi ke pou nou jwenn amizman sou chanèl lan kote ke map vin avèk video e distraksyon map vin avèk video pou motive nou map vin avèk video konsèy sou fotografi epi konsa nap avanse pi byen jodi an e nap toujou pale de 50 milimèt lan èske w abone deja si w poko abone fèl lè konsa wap edem grandi. Grandi chanèl lan si w poko fèl desann anba ti bouton wouj la klike sou li epi aktive notifikasyon yo konsa chak videyo m lage telefòn ou ap voye notifikasyon ba ou lap di ke Moya lage yon videyo kouri al gade l lè konsa lè w fin gade l wap di Moya bon bagay ou menm ki ap gad videyo a si w renmen travay map fè a ekri bon bagay nan kòmantè la mèsi anpil paske ou ekri l e nan kòmantè la sa fè m plezi ok n ap rekòmanse a videyo an n ap vin nan sijè a ki se objektif 50 milimèt la toujou kote ke m gen 3 kesyon e m gen 2 kesyon ki enpòtan pou m reponn jodi an lòt moun yo ke se remèsiman m gen dwa pa ka site non tout moun men m panse ke moun ki te fenk kòmante yo m panse ke m ap ka site non yo e ou menm ki ap gad videyo sa chonje kòmante nan pwochen videyo an pou m di w mèsi anpil pou m di w jan m renmen w. E si w se gason, m renmen w anpil. Rèd rèd n ap kore paske n ap avanse. Si w se yon fanm k ap gad videyo sa tou, m renmen w anpil anpil anpil. Ok, e premye e moun nan ki se Belony ki di m mèsi pou travay m ap fè an. Yow brother, sa fè m plezi anpil lè m wè mesaj la monte, ou di m mèsi an. Sa vrèman vrèman fè m kontan. M kontan anpil tou. Respè pou ou brother. E dezyèm kesyon n genyen an ki se MBProds. MBProds ki di. Ki bò mwen ka achte yon kamera e pou m ka debite an pou m paske m son debutan. E RB Prodz e MB Prodz sorry MB Prodz si w pòtoprens ou ka achte yon kamera nan polinòg lan. Si w san pwovens ou gen fanmi w ki pòtoprens ou ka achte kamera nan polinòg lan. Kamera ou ka kòmanse lè w son jèn fotograf ou ka kòmanse soti nan T3 nan T5 nan T4 e nan T5 e nan T6. E gen moun ki dim konsa ke poukisa ke mwen toujou ap konseye nou Kenon olye Sony, olye Nikon. Mwen m konseye nou e atravè de eksperyans mwen fè, atravè de kamera m itilize. Menm jan m te fenk ap kòmanse an, m te kòmanse avèk Kenon T6, son kamera ke mwen renmen anpil, jan m toujou di l. Kounya mwen gen yon 6D, m ap toujou konseye nou antre nan T6. Si ke ou pa pòtoprens, ou ka monte sou Facebook, ou make Polinòg ou ap wè yo. Konsa tou, ou ka mande m sèvis lan, ou di m ki kamyon ou bezwen, m pase nan magazen an, m fon video pou ou pandan m pral nan magazen an, lè m rive, mwen pran pri a pou ou, epi mwen di w men pri an. M panse ke la preferab si w ekri nan kòmantè lan, ou di m, al pran pri an pou mwen, men ki kamyon a m bezwen, eskize, al pran pri an pou mwen, men ki kamyon a m bezwen, kòb mwen ti jan prè, men entèval kòb lan, m panse ou ka kòmanse nan 350, pou rive 450, 450, 500. M panse ke se pri sa ki ou ka komanse yon kamera debitan. Ou menm ki bezwen al nan domen fotografi MB Prodz, m panse ke ou jwenn repons ou an. E sa fè m frèm plezi anpil paske ou toujou like videyo m yo toujou. Kòmante video m yo sa sa k rive m nan kè anpil ok dezyèm e twazyèm kesyon nou gen mwen dezyèm kesyon e paske premye a te yon remèsiman e Belony te fè nou dezyèm kesyon nou gen se Stevenson Careus Stevenson Careus di konsa èske lenn 50 milimèt lan pa ka pran tou kò moun nan.

Ou plis fasil rive nan jenou moun nan ou byen yon ti jan anba jenou an. Ou pap janm ka ale pi ba jenou an si w pa kòmsi fè yon bèl ti bak. Ou byen kòmsi ke jan m toujou di l. E règ nimewo 1, le fotograf kòmèt. Règ nimewo 1 an se le fotograf kòmèt. Sa vle di ke ki sa l ye? Se tout sa fotograf la di, se li k pou bon. Va nan deba sou sa. Ou vin yon kote, ou wè il la, ou ka fè foto a ki ap bèl pou ou, ka avantaj ou, kote w ap edit li pi rapid, ou di madam, mesye, e la pou kanpe, fè l avèk jantiyès. La pou kanpe, la pi bon pou ou. Lè kon sa, w ap santi w alèz avèk kliyan an, toujou rann ou alèz avèk kliyan an. Paske se yo menm ki lajan ou, se yo kòb ou. Depi ke ou pa alèz avèk kliyan an, lè l ekri w pa reponn, e lè li ekri w byen rapid, w ap pran tan pou reponn li, l ap chèke yon lòt fotograf. E se si m toujou di nou sa. Konkirans lan li anraje deyò a. Li vrèman anraje. E se si ou ka e fè yon fason si telefòn ou pa gen chaj ou e kòman m te ka di sa. Si telefòn ou pa gen chaj ou achte yon bakòp. Ou achte yon bakòp pou toujou gen chaj. Lè moun nan ekri w pou l jwenn ou, ou negosye avè l, ou al travay pou li. Lè konsa lap ede w pi rapid ke kliyantèl lan gentan konnen ou menm depi li kou ou la. Inè di maten, dezè di maten, twazè di maten telefòn ou dwe toujou sou son. Ou pa kap mete l sou mòd daven lè w pral dòmi paske ou se yon biznisman. Se konsèy sa m te pote pou nou jodi an pou Stevenson avèk tou moun ki gen pou gade videyo an tou avèk kominote an tou m panse konsèy yo ap itil yo paske yo te ka anvi poze kesyon yo pat poze kesyon an. Èske w abone deja? Ou abone deja? Bon ok. Bon bagay. Ou ka, te ka ap poze kesyon an, ou pat poze kesyon an. Lè konsa, e m panse ke lòt moun kap gad videyo yo, l ap ede nou anpil, anpil, anpil. E sa fè m plezi paske nou enteraji avè m, nou fè enteraksyon yo. Lè konsa mwen avanse plis, chanèl la avanse plis. Jan m toujou di l, chanèl sa a se konsèy sou domèn fotografi, motivasyon, avèk kèk videyo funny ke m ap fè pou nou, pou nou ka souri tou. Paske nou pa ka la chak jou n ap pale de. e fotografi fotografi fotografi gen lòt bagay tou ke mwen fè m ka ede nou aprann yo a distans konsa m ap ede nou avanse pi plis ou menm ki son jèn fotograf ki fenk ap vini pa dekouraje toujou kwè nan travay ou pa di ke mwen ret nan tèl zòn mwen pa ka evolye akoz gen ensekirite akoz gen pwoblèm toujou chèche yon mwayen pou w avanse avèk lè mwayen di bò ou ka rive lwen paske mwen menm lè m te fenk ap kòmanse m te konn fè foto m piye mango lakay mwen m te konn fè foto. Boutèy la kanmèm te toujou di Bondye ke on jou fè moun sa yo, yo tounen moun pou mwen pou map fè foto, pou map fatige, pou m pa gen tan. Paske depi ke wap fè yon bagay ou fèl ak kè, ou fèl ak nanm, wap reyisi kanmèm. Se règ jwèt la, travay byen, travay pwòp pou ka plis avanse. Ou menm ki poko swiv mwen, map di w fè sa, ou menm ki poko e swiv mwen sou Instagram, Moyar 3553. Mwen ke chak moun ki instagram nan gon ti pwoblèm avèm nan moman an nou ka toujou follow paj la mwen panse jou an kem retrouvem ladann mwen panse ke map fè nou konnen men pou le moman la mpap ka poste sou instagram paske instagram banm kèk ti pwoblèm mpa konn poukisal fè sa e men mwen panse ke jou an kel jere aprè yon mwa aprè 2 mwa nap wèm rebalanse pi rèd mwen renmen nou anpil a la pwochèn pou yon pwochèn video. Paske se sa m ka pote pou nou. E bèsi lòt semèn map pote videyo sou 2 kamera diferan yo. Se sou full frame nan avèk kamera ki pa full frame nan. Ki avantaj avèk dezavantaj. Sak fèm te chwazi al achte yon lòt bwatye. M pat kontinye avèk menm te yo. Ki sak fè mwen te chwazi fè sa. Lè konsa bèsi ke ou menm ki fenk ap kòmanse. E. Ou ka toujou kòmanse nan ba nivo a pou pran eksperyans yo, pou grandi. E lè konsa, wap avanse plis, wap gen plis konesans. Pa limite tèt ou. Pa konpare ou avèk lòt moun. Konpare ou avèk moun wap gad nan miwa a chak jou a, ki se ou menm. E lè konsa lap ede ou avanse plis, lap ede ou fè plis sakrifis e wap rive pi lwen. Mèsi, a la pwochèn pou yon pwochèn videyo. M panse ke nap renmen l e nap poze kesyon. Poze kesyon map reponn nou chak jou. Poze kesyon depi nou poze kesyon map la pou nou. Pou sa m la m reponn nou. Merci m renmen nou anpil.